Jou an rive! Leve kanpe Ayiti, Repiblik Dominikèn! Jou a pa gen lòt jou ankò, se jodi a menm e ke tout moun pral konn rezilta match sa a e se yon match ke pèp ayisyen te enpasyan pou yo te wè l. Ebyen match a n ap fè w konnen ke match a k ap fèt a 8 è PM ki se aswè a menm e pa gen lòt jou ankò. Ebyen. E nap raple w ke Ayiti pou l ta kalifye pou dènye faz eliminatwa sa lap bezwen yon viktwa oubyen yon match nil e bò kote dominikèn yo se sèl yon viktwa kap kapab mete yo nan dènye faz la nap raple w pou Ayiti te kapab rive e nan dènye match sa li te bat ekip Surinam nan 2 zero li te bat ekip Beliz lan 9 zero li te bat Angiya 5 zero la seleksyon ayisyèn de foutbòl li poko e ankese okenn gòl nan premye faz eliminatwa mondyal kap fèt nan peyi Brezil. Anmi Dominikèn yo bò kote pa yo, yo menm yo te bat Angiy a yon 8 zero, yo bat ekip Beliz lan 6 1 epi yo te fè 2 a 2 avèk ekip Sirinamyèn nan. Ebyen se sou ansanb 2 viktwa e 2 rezilta sa yo ki pèmèt ke yo pral jwe final sa. E devan ekip ayisyèn nan, n ap raple w ke kapitèn ekip dominikèn nan te fè nou konnen match sa se pa yon match ke yo pral vann po yo e pandan ke pandan yo rekonèt ekip ayisyèn nan se yon ekip ki chaje eksperyans, gen jwez ki jwe lig chanpyon, mondyalista ki te fèt mondyal sa ki te fèt nan peyi Nouvèl Zeland, Ostrali, yo te pwofite fè elòj, enben yo te tou di yo menm yo pa p vin vann. tèt yo devan Ayiti ap al goumen pou yo kapab e kalifye pou dènye faz la. N ap raple w ke Ayiti jwe mondyal senyò deja, ebyen se 2023 koup di mond sa te fèt nou sonje, ebyen dominikèn yo yo menm yo poko fè Mondyal, men n ap raple w ke Dominikèn yo tou, premye edisyon Gold Cup feminen an, yo te fè istwa, yo te kalifye pou li, pandansetan Ayiti ak tout la Jamayik ki se 2 gwo mastodont nan zòn Karayib la e nan zòn Concacaf la, pa t kalifye pou premye edisyon Gold Cup ki t ap fèt, se Pòtoriko ki te mete nou deyò avèk yon grenn gòl sou penalti. ke ou sa n vilen ta pral fè epi se sa ki te kondanasyon nou ki fè nou pat jwe premye edisyon Gold Cup sa. Nou sonje match sa te kite yon gou amè nan nan kè pèp ayisyen an, nap sonje si nou pran ansanm 2 match sa yo Costa Rica kote nou te 1 a 1. Se minit ki tap konte pou match te fini, nou tal pran yon gòl nan arè dje yo, anbyen apre sa ankò nou tap al jwe baraj la avèk ekip pòtorikèn nan, anbyen se pòtoriko ki te fè listwa sou Ayiti e ki ta jwe gold cup sa. Nap raple w ke match sa tout li gen anpil enpòtans pou nou, nou konnen 2 peyi sa yo ki pataje menm il, nou konnen konfli an. E toujou nan mitan tou 2 pèp sa yo, Dominikèn yo pral jwe dènye zèl kat yo, Ayiti tou ki pral jwe dènye kat pa l la tou. Pa bliye ke la, jan ke yo te di l la, se pa senp yon match foutbòl, se yon match ki gen anpil. Pil bagay dèyè l, se yon match ki pral gen ayisyen ki mouri, kè imigrasyon e pran yo anba kout bal, fann yo anba kouto, ayisyen ki mouri e anba machin, ayisyen ki pa jwenn jistis sa menm lè yo fè yo mal nan peyi sa, anbyen dominikèn yo tou yo pral jwe zèl kat yo tou paske yo di Ayiti toujou vle fè ou konnen ke il lan se sèl pou yo menm li ye e yo toujou met nan tèt yo a nenpòt moman Ayiti kapab eseye rekipere teritwa men nou pran sa kòm yon blag men se sa anpil dominiken, dominikèn toujou di ayisyen ap di o il lan se pou yo pou Ayiti ke li ye. Ebyen match sa nou konnen e Amandine Neria e medam sa yo e ekip ayisyèn nan li konnen li sipoze mete devwal o pwòp pa rapò de sa ke li reprezante nan zòn konkakaf la 47 tièm mondyal 6 zièm nan zòn konkakaf la yon ekip menm si li pa gen Melchie Dumornay men tout medam yo nap espere ke yo tout kapab mete yo prè mantalman, fizikman, taktikman pou al reponn fas ekip Dominikèn nan. Sou papye se nou menm ki favori, anbyen nou pral konfime favori an sou teren an. Anbyen, m ap kite nou avèk entèvyou Amandine avèk Nérilia te bay avèk yon medya nan peyi Gwadloup. Aprè entèvyou an n ap tande kèk. E enteraksyon e piblik lan. E nap tande, nap tande Frantz Emile, nap tande e Frantz Emile, nap tande kiyès ankò? Èt, me non anba, wi nap tande. E Jean Wilson e n ap tande yo menm ki te pale sou match foutbòl sa e mwen menm m ap di nou a la pwochèn pou yon lòt videyo se la m ap kanpe tou suit entèvyou Amandina Nerylia a fini n ap tou pase nan enteraksyon piblik la.

On va le montrer sur le terrain ce que ce drapeau veut dire et demain à la sortie chaque staff vient avec propre jeu de jeu yo et se pa nou se apprendre pou nal jwe jeu sa yo et se yon premye fwa pou mwen menm nan stil sa et se pou sa ke j'essaye de tout donner peu importe où je joue sur le terrain j'essaye de tout donner. Yon ti mesaj pou tout ayisyen yo. Mèsi paske nou toujou la pou sipòte nou e demen ap tann nou an foul. Tout moun ki pa ayisyen ki Guadeloupe vin gade nou e menm li menm moun ki Ayiti ap gade nan tele toujou ankouraje. Bon rapporteur, ce match comme un autre, c'est important de, de rester concentré sur euh, les principes de jeu, sur le plan de match que le coach nous a donné. Euh, c'est important pour nous de mettre de l'in- de l'intensité et d'aller chercher les trois points.

Mèsi bokou.
Viv foot bondye beniw. Pou mwen menm match Haïti sa son match nou pral demare avèk yon etansite. 50, 50, kòm si ta di nou tap jwe avèk Le Brezil, nou tap jwe ak Langletè, se kòm pral abòde match la. E depi nou gen Britani devan, nou gen Roselyn Elersen akonpaye ak Britani. Nou genyen Debora, nou gen Debora mitan tèren, nou genyen Amandine nan lèz goch la.

Timoun yo fèk entegre yo pou yo pa kouri met timoun yo anfas medam Sendomeng yo. Pase yo menm yo deja lagè y ap vini, n ap prepare gè a pou yo pou n fè yo konnen nou se granmoun. Se dèyè nou y ap mache, il fo ke nou bat yo yon 3 grenn gòl a zewo pou nou bat yo pou yo gen respè pou nou nan zòn nan, pou yo konnen se nou ki pi gwo ekip nan zòn nan, nan Karayib la. Ok. Bondye beni w frè pa m. Ou te di m se yon minit. Ou mande 2 minit. Epi nou pral sipòte match la a tout kè nou pou nou voye enèji pozitif pou match la. Pase nou pa ka pa al nan mondyal la. M pa konnen si dezyèm tou a ka bare nou. E si n pase premye tou sa nòmalman an bote, pa gen moun k ap ba yo nan dezyèm tou a. Pase nou gen antrenè, se pou antrenè n konn pè. Medam yo kapab. Se pou antrenè n konn pè. Pi gwo pwoblèm mwen, se mèt Ekip la nou pa gen mond lan mèt mond lan Melchie Daëlle Dimornay li pa blese se paske Lyon pral jwe demi final ki koz li pa livre li men nou espere ke si nou pase kap sa nou fè epa si nap bat sendomeng nap jwenn Melchie nan dezyèm tou a ok Bondye beni w frè pam mèsi anpil. Wi ap pase. Ebyen e daprè janm etidye ekip ayisyèn yo ni gason ni fi an Ayiti dwe abiye tou de ble. Inifòm tou de ble a li pòte chans li. Depi w wè Ayiti jwe avè l fasilman. Lè gen nan gran randevou yo Ayiti toujou genyen. Sa se youn. Lè fini, mwen menm m ta renmen pou ta mete nan kan Karina César. Konn pou ki rezon? E li pi souvan lò, m pa di Oceane pa bon non. Lò yon nouvo jwez fèt vini, li fèt pou jwe. Yo te mete Jidò sou ban an. pou kontwole ekip la avan, apre sa mesye ta mete l nan mitan match la, ou konprann? Taina Cesar, apre sa menm defans la e Limage, Claire Constant avè mwen kwè Deboa apre sa nan mitan tèren an Mwen pa tap mwen pa tap mete Anisa Ibrahim mwen tap tou mete Tabita Shelly kiyès ankò nan atakan se Nerilia avè sou yon okazyon fè w fè gòl la pa gen mak moun ap pile rate gòl mwen tap mete Chelsea Domon tou e Eloy Saint.

Pou ekip la ta jwe rapid, son mat fanm pa kanpe, son mat pou ta jwe gen yon pil presin rapid, pa nan jwe, pa gen yon mat pou mwen ap jwe lan, se rapidite ray de venk. Èske nou konprann? Lèfini, depi nan premyè minit pou ekip la kòmanse a atake, pa gen kesyon pou ap kontwole ekip la jan ou di a, pou ap gade, pa gen bagay konsa. Depi premye minit jiska 90 minit pou yon match fèm pa kanpe, yon match ki ka jwe rapid anpil presi epi chak okazyon ou dwe fè gòl. Èske nou konprann? Ou wè, m te ka mete Roselò nan mitan tèren. Roselò bò jwe la te ka ede nan mitan tèren an. Èske nou konprann? Se yon match depi match la, depi l kòmanse, Pou ekip la ap gen anpil fanatik paske Gwadloup se kote gen anpil Ayisyen, ap gen anpil fanatik. Fò ekip la pa fè fanatik la wont paske son jan wè jwez la di son gè a wont, son gè li paske pa gen moun k ap padone ekip sa si l pèdi. A, pa gen moun k ap padone ekip sa si l ta pèdi devan Repiblik Dominikèn. Pale la gen plizyè sans, li gen sans politik ladan l, Kis ankò? Se yon dènyè faz. Si w pa genyen, ou pap ka kontinye al nan faz suivant la. Pase nou tou pale ekip sa. Si l ta mande padon, si l ta fè yon fo pa devan Repiblik Dominikèn, monchè pèp sa pral fache avè l. Se sa m di w, pèp la pral fache avè l. Èske w konprann? An tou lè ka, e Rose Lobo Gila, mwen menm m pa genyen konfyans nan atak la. Li ka ede nou nan mitan tèren oubyen defans.

M tap bliye sa klè konson depi gon kònè tire se pou l ale pou fè gòl pase klè konson gon bèl wotè depi gen kou fran gen kònè se pou klè konsan ale pou fè tèt lè fini pou getan retounen nan defans la ankò ou konprann egal la se pa mat pou moun ap viv lan son mat rapid li ye pase pèp la pap padone ekip la non si ekip sa pa ka ale sendomeng avèk manyè ankò pa yon sèl gòl non plizyè gòl epi ok sa m tap di.